Bonjou bonswa le mond se info lang ki antre lakay ou pa bliye ke misyon nou se pou nou ba w tout enfòmasyon epi ede w pale anglè yon zouti ki ap ede w patou nan mond lan jodi a kamera nou ap chita nan mwayen oryan nou prale nan peyi afganistan kote ke gen anpil moun ki di aprè de pa ameriken yo mesye taliban yo se yo menm ki ap dirije peyi a apri otorite ki te la yo pa ka fè anyen. N ap di w, dapre enfòmasyon ke nou jwenn, nou jwenn ke gen 3 gwoup aktyèlman la ki ap goumen, ki kanpe, ki ap goumen avèk mesye Taliban yo. Premye gwoup k ap goumen avèk mesye sa yo, yo rele yo Le Front de la Résistance Nationale. Le Front. de la Résistance Nationale, li te dirije pa Ahmad Massoud ki se fis lidè Tadjil Ahmad. Massoud se te youn nan dirijan solid mouvman sa a e yo te menm di misye te batay pou yo te kapab mete mesye sovetik yo deyò epi li te kraze anpil nan mesye taliban yo. E 2 jou avan mesye yo t al frape Etazini nan ata 11 sektanb lan, Yo te touye l. E dapre sa ke yo di, mesye talibè yo di, rezistan sa yo chita nan nò peyi a, e yo di lè pou yo al atake mesye sa yo bagay la va èt vrèman difisil pou yo, e yo di y ap batay anpil pou yo kapab rive kraze gwoup sa a. Dezyèm gwoup.

ki ap goumen anfas mesye taliban yo. E mesye taliban yo di, mesye sa yo tèlman difisil, yo poko wè kijan pou yo al goumen avèk mesye Daesh sa yo. E dapre sa yo di, mesye taliban yo konn sa yo fè, yo di mesye Daesh yo, ann fout si nou kont, nou pa bezwen ap tire. Men dapre sa anpil analis fè konnen, mesye Taliban yo, yo gen may sa wi, dèfwa yo di w an nou dyaloge pou nou fè ti pale, epi pandan w ap dyaloge avè yo, epi yo menm yo gen tout teknik yo pou yo kapab, pou yo kapab pran pouvwa a nan men w. Twazyèm gwoup ki anfas mesye Taliban yo menm k ap gade videyo sa a, k ap gade enfo lan, k ap ba w tout enfòmasyon k ap pase nan mond lan, se les Azarachites. Mesye sa yo tou, yo chita se yon gwoup ki ostil avèk mesye Taliban yo e tout mesye lame. Ou konnen depi lè Ameriken te kite peyi a, tout nèg ki te nan lame lage kò nan kann, tonbe nan bannann paske yo pa t vle mouri. Mesye sa yo kanpe 3 gwoup rezistan sa yo. Yo di yo menm yo pral batay. E gen anpil moun ki di si Afganistan. Si si a otorite Afganistan yo, si Ozbekistan, si la Russie ta di yap bay yon ti kout men Iran, yo kwè yap batay avèk mesye Taliban yo pou mete yo deyò nan peyi a. Epi aktyèlman la nap pale la a gen yon afwontman antre mesye Taliban yo epi Iran sou fwontyè a. Poko gen enfòmasyon ki bay sou konbyen moun ki mouri, konbyen sòlda ki tonbe. Epi nap nan bloke ak chanm nan nap pale a kamera nou chita sou larisi paske gen yon ti pwoblèm antre larisi e likrèn nan pwochen video a nou pral diw sa kap pase la e otorite entènasyonal yo etazini lafrans otan tout peyi sa yo gen tan chita pou yo met bouch nan bagay la epi poutine li menm kanpe Poutin di depi ti mesye ikrèn yo depi otorite ikrèn yo sou batay lap goumen avèl pa bliye ke misyon nou se pou baw tout enfòmasyon kap pase nan mond lan pa bliye abòne pataje sou potko fè sa paske infoland li la poul baw tout enfòmasyon epi edew pale anglè nou baw randevou pou yon lòt video enfòmasyon sou infoland information.